Hello guys koman nou ye se zanmi nou Wetia Fans zanmi nou an jodia mwen pote bèl video sa pou nou guys mwen te fè yon video semèn pase mwen pako postel epi map di nou li enpòtan lè ou menm ou fèt antre etazini pou kapab kite Florida si se Florida ou te premye desann apre kèk tan ou wè ou pap travay Ou gen kat travay 5 an nan menw wap pap travay li enpòtan pou kite Florida pa rete chita di wap tann toujou guys mwen konnen gen anpil nan nou ki fè 1 an 2 zan ki pa janm travay epi nou chita la Florida wi Florida se yon bèl state yon bèl vil ki vrèman bèl anpil mwen konnen si ou rete Florida ou pap mande kite kite Florida pou ale nan lòt state yo paske Florida li pa fè nèj Men majorite lòt state yo genyen nèj, genyen fredi. Mwen konnen gen anpil nan nou ki pap kite Florida pou nou ale nan yon lòt state. Men konsèy pam pou nou guys li vrèman enpòtan depi wap fè 1 an pi piti Florida ou pap travay se pou kitel. Se ayisyen ayisyèn nou ye Nou konnen koman pou nou kapab dewoule nou. Rele yon zanmi nan yon lòt state guys pou nou kapab ale travay. Lè nou vin etazini se pa chita nou vin chita, se travay nou vin travay. Nou pa konn ki valè tan nap pase, nou pa konnen si se la nap viv, si se la, si se pase nap pase. Se yon tan nou vin fè paske nou konnen koman peyi an boulvèse. Pandan peyi a boulvèse a, ou menm tou guys, ou gen kat travay 5 an, kote ou tande yo ap pran moun nan travay lan, pa rete chita, Se nan los tep pou ale, ale nan los tep pou kapab al travay. Pa rete chita san fè anyen guys. Li vreman enpotan. Wi mwen konnen gen anpil nan nou se fanmi nou ki te resevwa nou, men nou pap gen kè pou nou kite fanmi an pou nou ale nan los tep. Men guys, rete chita san travay lan, chita la sou kont food stamp, sou kont èd leta selman li pa bon pou nou. Se pou sosyal sekirite nou travay nan peyi an. Li vreman enpotan. Depi ou gen kat travay 5 an nan men w, pa rete chita Florida. Kotem ye a guys mwen nan yon ti vil ki vrèman bèl li vrèman bon mwen fè 1 an 6 mwa Florida ya epi aprè mwen lage pyem sim pat lage pyem guys bagay la te ka pi grav pou mwen nan sitiyasyon ye nan moman sa Florida si w te kitel deja e bagay yo tap gentan chanje pou ou jan bagay yo pale la nan America guys li enpòtan jou travay la konte pou ou. Li enpòtan pou kapab travay. Ok, Wetya la pou nou kapab pote bon jan enfòmasyon. Mwen pa di se nan state pam pou vini, se nan vil pam pou vini. Rele yon zanmiw, yon bon zanmiw, ou konn pale, malgre ou pat konn pale a moun nan lontan, depi ou pap travay, rele yon ayisyen, yon ayisyèn parèy ou, pa rete Florida, ale nan lòt state, malgre fredi, malgre nèj, ale pou al travay guys. Gen preparasyon pou fè se pa Florida pou rete. Se nan lòt state pou ale, lè ou fin fè preparasyon an wa tounen Florida. Nou konnen li vrèman enpòtan guys. E si nou tande konsèy mwen an nou pap regrèt. Mwen menm tou, mwen te Florida, mwen fè anpil tan Florida, aprè mwen wè li enpòtan poum kite Florida poum ale nan yon lòt vil, nan yon lòt state. E mwen pa regrèt kem te kite Florida, mwen pa regrèt ke mwen te vini nan state kotem ye a. Li vrèman bon guys nan aprè midi sa, li vrèman enpòtan guys. Men m vrèman fè m mal paske mwen kanpe nan yon arebò lakay mwen epi mwen di li vrèman enpòtan pou m fè ti videyo sa pou nou. Lè yo di nou konsa o lòt state la gen fredi gen nèj nan moman sa la guys se chalè ki genyen wi gen yon epòk ki pral vini la ap genyen nèj ap genyen fredi men nan moman sa la se chalè guys gen bon lanmè gen bon pak pou kapab al enjoy ou. Nan moman fredi an, tout moun rete lakay ou al travay, antre sòti, al travay epi antre lakay ou. Men nan moman chalè a, gen bon moman pou kapab enjoy ou. Gade nan lè l ye la mwen genyen 8 è 24, nou wè? 8 è 24! Tanperati a vrèman bon e li bèl. Mwen vrèman kontan e mwen di m ap sòti deyò guys, mwen pa lwen lakay mwen, mwen di m ap sòti deyò pou m kapab fè videyo sa. pou nou, pou m kapab di nou li vrèman enpòtan pou n kapab kite state nou ya depi nou pap travay, nou gen 1 an, 2 zan pi piti, piga nou fè 3 zan san travay Florida. Kite vil la, kite state la, ale nan yon lòt vil, ale nan yon lòt state pou kapab travay, pou kapab fè bon preparasyon pou moman kap vini yo. Ou pa konn kòman sa ka ye. Paske prezidan apèn poko gen 1 an depil prezidan non. Nou wè jan bagay yo kòmanse difisil, m pa bezwen di w pou 4 an. Sa ka rive gen bon desizyon ki pran, men an atandan poko gen bon desizyon an, ou menm pran bon desizyon pa w. L ap vrèman enpòtan pou ou. Pa bliye abòne avèk chanèl YouTube mwen an Wedthia Fans, sipòte m sou Facebook Wedthia Jean Celestin e ou kapab sipòte m nan biznis sa. Ou menm ki ta renmen lanse pwòp biznis pa w, mwen vin ofri w konpayi sa e avèk konpayi sa ou pap regrèt. Lè w antre nan konpayi sa guys, ou di yes ou vle travay avèk pwòp tèt pa w e malgre wap travay tou ou kapab antre nan biznis sa ou pap regrèt. Wap bezwen sèlman 35 dola pou kapab enskri nan konpayi a e aprè pou kòmanse biznis ou. Kisa wap tann? 35 dola sèlman ou kapab enskri e aprè pou fè premye òdè w. E pandan w ap achte pwodui yo pou revann, e an menm tan tou w kapab travay avèk konpayi a toujou, w ap touche salè miniwòm menm jan ak tout lòt travay peye, an absans de achte pwodui pou revann nan. Kisa w ap tann pou w antre nan biznis sa? Ekri m nan nimewo telefòn mwen, 772-485-2154. Nenpòt kote w ye nan Etazini, ou kapab fè biznis, ou kapab antre nan konpayi sa, l ap vrèman ede w, ou pap regrèt. Mwen renmen nou anpil guys e li vrèman enpòtan pandan nou Etazini la, nou menm ki fèt antre sitou pou moun Biden, moun ti be peron nou menm ki pase sou fontyè meksik nou konnen bagay yo pa fasil bagay yo pa izi pou nou li enpòtan pou nou kapab ale lekòl pou nou kapab aprann pale lang nou pa kite strès pote nou ale ale lekòl mwen konnen gen anpil nan nou nan moman sa la yo kanpe nou nou pap travay menm panse nan moman nou tap travay la nou te gen rezèv anben avèk rezèv sa kontinye ale lekòl nou aprann pale anglè nou. Paske move moman yo pa la pou lontan. Moman difisil sa pa la pou lontan. Apre kèk tan guys, pa lontan guys, nap jwenn yon solisyon. Bagay yo pa la pou lontan. Ale lekòl, aprann anglè, ou vle aprann CNE al aprann li, ou vle aprann ICC al aprann li, tout sa ou santi ke ou kapab aprann, ou ka fè biznis, fè li guys. Tout sa ou ka aprann, antre. nan yon lekòl al aprann li. Antre nan yon lekòl al aprann pale anglè e l ap vrèman bon pou ou. Mwen menm mwen ale lekòl, m kapab aprann pale anglè. Malgre jan bagay yo ye a, nou konnen bagay yo pap rete konsa. Nan moman difisil lan nou pran kouraj epi devan bagay yo ap bon kanmenm. Nou konte sou nou guys e konte sou mwen menm tou e ou menm ki ta renmen poze m kèk kesyon ou kapab ekri m ni nan espas kòmantè yo. Eske ou fè ou ta renmen konnen kòman bagay yo etazini li enpòtan pou kapab ale nan lòt state ou kapab mandem plis enfòmasyon sa map diw la mwen kapab ba ou li vrèman enpòtan si tout fwa ou nan yon state ou fè 1 an ou fè 2 zan ou pap travay ou wè jiska prezan lè wal nan entèvyou ou paka pase entèvyou yo ou paka jwenn travay rele yon zanmi ou ki nan yon lòt vil rele yon zanmi ou ki nan yon lòt state guys. Ale jwenn li kote li a pou kapab travay se travay ou vin travay pa chita ap pase mizè Florida oubyen nan state ou pap janm ou pa janm travay lan pa chita ap pase mizè se ale jwenn yon lòt zanmi ebyen pale avèk zanmi an epi ale travay se video sa mwen pote pou nou se travay nou vin travay guys se travay nap travay wet sa fen semen nou anpil rete branche sou chanèl lan e si nou te renmen video sa tou kite sa pou mwen nan espas kòmantè yo map kontan anpil bye a la pwochèn pou yon lòt video.